Bienvenue bienvenue bienvenue bienvenue nan Dilap Multi Services Show jodia jodia nou pral pale de kèk prekosyon ou dwe pran pou pa tonbe nan pwoblèm avèk leta e osi imigrasyon ozetazini se de sa ke nou pral pale nou pral baw kèk bagay gen anpil bagay men nap baw kèk bagay petèt yon pwochèn fwa Ke nou kapab vini avèk plis lòt bagay pou nou kapab pale yo. Donk se sa ke n ap genyen pou nou kapab e sanse pale jodi a. Nou salye tout moun, tout moun nèt ki deja branche, ki deja branche nou salye w, nou salye w. E pa bliye ke w ap swiv Dilap Multiservices Show, yon show ki la pou kapab enfòme w de tout bagay de imigrasyon. de tax e anpi anpil lòt bagay. Paske Development Services, nou la pou tout sèvis dimigrasyon ke w te ka bezwen e osi pou sèvis tax ke w te ka bezwen, sèvis notary services, sèvis ou ta bezwen de notè, nou kapap ede w. Ou bezwen fè de tradiksyon de dokiman, nou kapap ede ou nan sa. Ou bezwen repare kredi ou, ou bezwen osi envesti, ou bezwen achte kay, vann kay, nou kapap ede ou, ou bezwen achte machin, nou kapap ede ou nan sans sa, ou bezwen fè transfè dajan pou mete nan bank moun e osi nan ka mini transfè, western union, etc. Ayiti oubyen atravè le mond antye, ou kapab kontakte Dilap Multi Services. Ou bezwen kat awa pou afè lisans, anpil lòt sèvis ke w te ka bezwen, ou kapab kontakte nou nan 954 933 79 17 oubyen w kapab pase nan 1717 North State Road 7, Florida, Margate, Florida 33063. E ou menm tou ki pwal marye, ki bezwen yon. Moun pou ka fè bon dekorasyon nan maryaj oubyen nan fèt ke w ap fè, yon event, yon pwogram w ap oganize, ou bezwen de dekorasyon, ou kapab kontakte D-Lap Multi Services. E pa bliye, pa bliye, pa bliye pou 19 nan mwa sa nou gen yon gran konferans ke n ap fè, e plas yo limite, ou menm ki ta vle patisipe nan konferans sa a, se pou 19 nan mwa sa a, nan mwa desanm nan la, ou kapab kontakte nou nan 954 933 79 17. Nou salye tout moun, tout moun, pa bliye nou pral pale de prekosyon ke ou dwe pran pou pa tonbe nan pwoblèm avèk leta imigrasyon isi, avèk leta de bagay pou pa. Pou prekosyon pou ta dwe pran, espesyalman pou moun ki sanse fèk vini nan peyi a. Pa sèlman moun ki fèk vini, men de moun tou ki la nan peyi a pou de tan, gen de prekosyon, de bagay ke ou dwe konnen. Donk, sa fè nou panse avèk videyo sa a pou nou fè li, se paske nou konnen gen anpil moun ki vini Ozetazini, lè moun nan vini Ozetazini, Dè fwa li pa jwenn yon moun ki pou ka esplike l dè lwa, dè prensip, dè regleman ki genyen Ozetazini kòman pou l konpòte l de fason aske pou l pa al met tèt li nan yon kalte pwoblèm. Sa vle di moun nan pa genyen yon moun ki pou ede l nan sans sa. Donk se nou jije bon pou nou ka fè videyo sa, n ap bo kèk bagay e epi tou yon lòt fwa nou ka vini avèk plis lòt bagay toujou ki kapab ede w ede w nan sa. Nou salye tout moun ki deja salye nou, nou salye Frantzy ki di nou bonjou, Johnny nou salye w ki di nou bonjou, tout moun ki salye nou, Herold mèsi anpil, mèsi Philo Saint, mèsi mèsi mèsi Anel nou di w mèsi, Fred nou di w mèsi, James Pierre nou di w mèsi, Josile nou di w mèsi, Wilguens mèsi anpil, Pierre Louise merci merci merci tout moun ki salye nou e salye tout moun tout moun e nou salye tout fanatik tout fèn Delap multi services nou salyew nou renmenw anpil Kendy merci merci tout moun ki salye nou e tout moun ki deja branche pa bliye Pataje videyo sa e voye l ba yon zanmi w, yon fanmi w, lage l nan whatsapp, lage li nan de gwoup, voye l bay de moun e lè w pataje videyo jan nou toujou di w ou ede travay la kapab rive pi lwen, travay la kapab grandi ou ede ke plis moun jwenn nan e sa ankouraje lè w renmen, lè w pataje e si w poko renmen paj nou sou Facebook fè sa. E si w fè sa nou remèsye w e pa bliye abòne avèk nou sou youtube. Ale sou youtube abòne avèk nou sa ap ede travay la anpil e si w deja fè sa sou youtube ou menm kap gade nou nou remèsye w pou sa e si w poko renmen paj nou sou facebook ou kapab fè sa. Nou pral antre nou pral antre donk nou tap fon ti pale jis pou nou ka bay de moun de moun tan E pou yo kapap monte, pou nou kapap sanse pale de sa ke nou pral pale yo la. Donk, jan nou zo, nou sak liv te vin sou kè nou pou nou kapap fè videyo sa paske gen anpil moun ki vin antre Ozetazini e dèfwa gen dè enfòmasyon ke yo pa gen. Yonn nan bagay ki trè enpòtan ke nap pale se kesyon ke gen dè moun e sa rive souvan de moun ki vin isi epi moun nan pa gen lisans epi l pran machin pou l kondwi. Moun nan pa gen lisans li pran machin pou l kondwi. Depi w pa gen lisans ou pa dwe kondwi machin Ozetazini. Nou konnen dèfwa nan peyi nou jan bagay yo ye, dèfwa w pa gen, depi w konn kondwi, dèfwa w pa gen lisans ou kapab pran yon machin dèfwa w ale. Men Ozetazini bagay yo pa konsa. Bagay yo pa konsa pou pran machin. Pou ap kondwi san lisans. Ou ka met tèt ou nan gran pwoblèm si w fè sa. N ap redi sa, ou ka met tèt ou nan gran pwoblèm si w fè sa. Sa vle di depi w pa gen lisans, se tann e pou gen lisans. Paske yo ka chaje w de plis ke 500 dola. Plis ke 500 dola e ou ka pap menm fè kenpòt a ou ka pap fè plis ke 60 jou. Ou ka pap fè 60 jou nan prizon. Donk si w, selon ka a, jan l ye a. Ou pa gen lisans paske men sa ki gen isi yo konside pou pa gen lisans ou yo konside ou son ou son ou pa ou son bad driver ou son moun ki pa konn kondwi yo pa rekonèt ou kòm banm mete mo sa pi yo pa rekonèt ou kòm chofè nan peyi a donk lè ke w kondwi son son ou kondwi san lisans ou met tèt ou nan yon kalte pwoblèm yon kalte pwoblèm e dèfwa lè w vin nan peyi a spesyalman lè ou poko gen rezidans gen yon kalte bagay ou bat pou w pa tonbe ladan yo gen yon kalte bagay menm lè konn gen yon kalte bagay yo pa tèlman gen rapò pou yo bloke w pou gen rezidans men ou pa janm konnen ki prezidan t ka monte epi lè prezidan an monte l di bon si w te fè tèl bagay tèl bagay ou pa ka rezide ou pa janm konnen ki sa k pral pase ou pa konn sa k nan entansyon yon fiti prezidan prezidan t pral genyen an prezidan t pral vini an ki lwa t pral pase ki lwa t pral bay toutotan ou te ka bat pou w pa tonbe nan pwoblèm paske nou pral ba w plizyè bagay pou w pa tonbe nan pwoblèm nan peyi a pou pou pou dosye w kapab klè. pou l yo wè ke malre ke ok ou te antre nan peyi a ilegal men antre ou antre a pandan tan w ap fè a ou pa ou pa lage kò w yo wè ke ou pa gen yon kalite pwoblèm ou pa janm yo pa janm arete w yo pa janm bagay ou mennen bak ou byen sa pral ede menm lè yon avoka t pral bat pou l defann ou pou l montre ke o wi vrèman ou te antre ilegal. Men, men, nòmalman, men jan vi w ye, men jan w mennen vi w, men jan bagay. Paske ou vin nan peyi a, ou vin chèche lavi, ou pa, pou pa met tèt ou nan pwoblèm. Ou dwe chèche konnen de lwa nan peyi a. L enpòtan pou w vini nan, e, e, lè w vini isi, pou w chèche konnen lwa yo defason aske pou pa lage tèt ou nan pwoblèm. Jan nou di w, ou pa ka. pran ou pa gen lisans pou pran yon machin pou kondwi oubyen lisans ou espire pou pran yon machin pou kondwi ok pou pran yon kondwi se gran danje jan nou di ou ka yo ka fò peye plis ke 500 dola e ou ka pase 60 jou nan prizon. ka pase 60 jou nan prizon donk sa se yon bagay ke jan nou di w ayiti nou pa gen pwoblèm sa yonn nan bagay ke dèfwa moun ki fèk vin isi e ta dwe konnen e se kesyon ke jete fatra nan lari jete fatra nan lari ou konnen ayiti a moun nan kenpòt sa la li fin bwè l boum li voye l nan lari a li fin manje boum li voye l nan lari a se se konsa ke a se se vrèman tris men se konsa peyi nou ye. Se konsa peyi nou ye, chak bagay ke moun nan fin manje epi l jete l. Men isi l pa konsa, gen de poubèl, sa ke yo e sa ke de bagay ki genyen pou kapab jete fatra. Chak kote, chak zòn genyen yo pou kap de poubèl pou kapab jete fatra. Yo pa dakò pou kapab jete fatra nan lari a. Paske yo vle lari a bèl. Eske malgre sa eske pa gen fatra nan lari a? Wi gen fatra e dèfwa ou wè gen moun ki pou de moun e machin ki pou sanse kapab pran swen lari a. Nan chak kote, nan chak zòn jan nou di w gen de bagay pou kapab jete e fatra ki nan men w lan ou kapab jete sa w ap manje a sa w ap bagay. Donk si w jete bagay nan lari ki ka petèt genyen. fifteen pound, kenz liv, donk yo kapab chaje w kenpòt san dola. De kenz liv a senkant a senk san liv, ou ou se yon moun ki ka menm pase plis ke ennan nan prizon. Gen gen kèk kote menm yo kapab chaje w plis ke sa. Sa vle di ke ou kapab menm si l si l plis ke ke senk san senk san liv, ou ka menm fè senk san senk senkan nan prizon. Donk, se pa yon ti bagay ki piti, ou konprann, menm lè ke yon ti fatra, dèfwa po l sa ka pase l wè w, li fè kòmsi l pa wè w, li fè kòmsi l pa wè w. Donk, si se anpil fatra, men sa ki enpòtan, pa jete fatra nan peyi moun yo. Pa jete fatra nan nan lari, lè m di nan lari, nan peyi moun yo, pa jete fatra. Chache poubèl, chache kote. Pou jete fatra a pa jete l nan peyi moun. Lè fini tou n ap tou di sa tou pa jete fatra nan dumpster e nan bagay lòt moun. M pa de ke si w nan yon store ou antre ou achte yon bagay ou fin manje l ou jete l. Pa egzanp ou rete nan yon kay, ou rete nan yon building epi gen dumpster kote pou w jete garbage Epi swa l ta plen, epi ou ale nan vwazinay lan pou di ou pral jete gabich lakay. Ou ka ou met tèt ou nan pwoblèm. Paske ou pa jete gabich oubyen ou pran bout sak bout sak e fatra a, ou pran bout sak fatra a, epi kounye a la ou prale ou prale nan yon lòt kote epi ou pral jete l konsa. Ou ka met tèt ou nan pwoblèm. Ok? Donk chak kay, chak building, chak e bagay genyen kote pou kapab jete garbage ladan. E si se yon store ou te achte, ou antre ou achte ladan, ou antre nan yon magazen ou achte ladan, e sa w achte a, ou ka, ou kapab si w te, se yon bagay pou te manje, ou ka, epi yon bagay ou ta bwè, ou kapab je, ou jete, nan garbage nan nan bagay pou pou kapab jete fatra nan store a nan magazen an nan magazen an sa yo genyen pou yo bagay ou pa ka lage yo nan m pa di w lage l atè nan magazen an oubyen devan nan magazen an non bagay ke yo genyen pou kapab jete e poubèl ou kapab jete l ladann donk nou konnen jan nou di ayiti kijan bagay re jan nou di w rezon t fè sa paske sa rive souvan. Sa rive souvan, de moun ki vin isi, moun nan panse ke nan entansyon li, paske son nou leve nan sistèm jete fatra a, egal moun nan panse ke se menm kote a l ye, e dèfwa l konn twouve l nan yon pwoblèm. Yon lòt bagay ke Nou menm Ayiti ki pa nou pa gen pwoblèm pou nou fè li. Men isi Ozetazini, si son gwo danje, se kesyon e pa respè figi nou urine nan lari. Urine nan lari e pou de moun tout moun ka konprann pa e une fois de plus pa respè figi yo pipi nan lari. Ok pipi nan lari oubyen urine nan lari. Ayiti ou konnen ke son bagay nou fè souvan. Sa vle di depi bagay sa kenbe w, ou antre nan yon ti kwen, kit li fi, kit li gason, ou chèche ou fè li. Men isi ou pa ka fè sa. Ou pa ka kanpe nan lari moun yo pou fè yon bagay konsa. Ou pa ka kanpe nan lari oubyen pran yon kwen mi, oubyen pran yon kwen yon pye bwa pou w di w pral fè l menm jan kote Ayiti. Ou konprann? Yo ka chaje ou, li son gwo, yo ka chaje ou de 50 a 500 dola, dè ka, dè zòn, gen zòn menm ki pi mal. E pi tou, yo ka chaje ou de yon bagay yo rele sex offender. Sex offender. E bagay sa si yo chaje ou, paske nòmalman ki sa k genyen? Lè w deside pou ou kapab. urine nan lari moun yo, lè w deside pou w fè sa a, pa bliye ke sa k fè yo ka chaje moun an sex offender se son de moun ke petèt ki gen timoun ki anba laj, swa moun nan pa vle pou l ta viv avèk timoun sa a oubyen manyen timoun nan yon fason ke l pa dwe bagay oubyen montre e de pati nan kòl li pata dwe kite timoun nan wè donk yo konsidere moun sa kòm yon sex offender se sak fè lè ke wap wale pou al urine nan lari a donk yon timoun gen dwa ap pase li wè sal pata dwe wè donk yo konsi yo kapab chajew gen de zòn yo kapab chajew kòm sex offender e yo e lèw chajew pou bagay sa. e ou yo fè w anrejiste kòm yon sex offender, yo fè w anrejiste kòm yon sex offender, donk gen kote ou pa ka rete, gen moun ki pa p lwe w kay ou, ki pa p lwe w kay yo, paske pou, e gen dè travay ke ou pa p ka jwenn, ou konprann, ou gen travay ou pa p ka jwenn, e gen anpil bagay ki ka rive w. Donk, pa panse ke sa w ka fè Ayiti, isi ou kapab, ou kapab fè l menm jan, non! Ou pa ou ou Machin jan nou sot di w pou kondwi machin fòk ou genyen fòk ou genyen lisans pou fè sa. Pou kondwi moto isi fòk ou genyen lisans pou sa. Yon sèl bagay ke ou pa bezwen lisans pou kondwi l se bekan. Ok bekan ou pa bezwen lisans pou kondwi l. Bekan ou pa bezwen lisans pou kondwi l men pa men konsa tou yo ka ba w tikè pou pou pou pou e nan bekan. Sa vle di si kew pa respekte malgre ke bekal nan yo pa Mande pou gen lisans pou li men gon kalite règ fòk ou kapab e respekte yo fòk ou kapab gen kote pou travèse gen kote pou pa travèse non sèlman sa tou menm lè w a pye tou nap yon lè nap byen nap genyen pou nou ka plis pale de sa pou nou ka baw plis esplikasyon ke dèfwa kòman ke ou gen dè sikonstans ou kapab arive e pran ti e tikè pou yon kalite bagay. Jan nou di w, ou pa ka kondwi machin isi san w pa gen lisans, ou pa ka kondwi moto isi san w pa gen lisans, fò w gen lisans. E non sèlman sa, ou pa ka kondwi machin san ke ou pa mete asirans ladan l. Ou gen dwa fin achte machin nan, moun nan gen dwa di w, o m gen lisans, ban m achte yon machin m pral kondwi. Nou konnen dèfwa nan peyi nou, dèfwa nou kondwi machin san san lisans e nou kondwi machin dèfwa san asirans. Isi, non sèlman fò w gen lisans, e machin ke w pral kondwi a, fòk machin nan genyen asirans sou li. Donk gen kèk state, gen kèk eta ki ki mande plis bagay, gen men nòmalman gen e ou dwe genyen sa yon sòt de asirans ke yo rele PIP, kisa li ye? PIP a vle di, se yon asirans ou dwe genyen 10,000 dola for personal injury protection. Donk 10,000 dola pou si ke w ta blese yon moun, pou si ta gen yon, pou w genyen sa asirans ke nou rele PDL, ki se for property damage liability. Donk fòk ou genyen jan de asirans sa yo, 10,000, ki kouvri 10,000 dola. for personal injury protection and 10,000 dola for property damage liability. Donk, fòk ou gen asirans, basic asirans lan, kòm si nou ka rele yon ti asirans kanmenm ladan l. Ou pa bezwen gen full coverage, full coverage sa vle di ke asirans sa li menm li kouvri tout, menm si machin ou ta kraze y ap remèt l pou ou. Donk, ou bezwen, yo tyen aske isi ou gen yon asirans, kote ke si w frape yon lòt machin, ke asirans ou an dwe al kouvri lòt moun nan, si moun nan blese, asirans la pral peye l pou yon kalite bagay. Donk, gen kèk state yo konsidere l kòm yon gwo krim, e kounye a la w ap kouri yon machin san asirans, paske lè w frape yon moun, ou frape yon lòt machin, piske w pa gen asirans, ki sa k pral kouvri lòt machin nan? Donk, yo tyen aske ke tout machin gen asirans ladan l, non sèlman pou pwoteksyon ou menm k ap kondwi, machin e lòt moun k ap kondui machin yo tou. Paske si yon machin vin fwape machin ou, lòt machin nan antò, kounye a se asirans lòt moun nan ki pral sanse repare machin ou an e gen de pafwa ke ou gen si w fwape, w al lopital, se asirans lòt moun nan ki dwe peye tout kòb sa yo. ki pral genyen e gen de kòb tou dedomajman ke ou kapab jwenn ou menm e akoz aksidan sa a. Donk lè moun nan pa gen asirans, li vin tounen yon danje paske ki kote si yon moun pa gen asirans frape machin ou, donk son kote kòb la pral soti pou repare machin nan pou yon kalite bagay. E yo yo yo. Mande ke w fòk ou gen asirans. Fòk ou gen asirans. Donk lè sa si w kondwi machin ou al san asirans yo ka sispande lisans ou. Yo ka sispande lisans ou plis ke 3 zan. 3 zan yo ka fè w peye de 150 a 500 dola. Gen de pafwa ou gen dwa senpleman fè w peye yon frè, yon penalite yo fè w peye de ki ka nan. 150 jiska plis ke 500 dola, e gen de ka yo ka sispande lisans ou. Donk si yo sispande lisans ou pou 3 zan, sa vle di pandan 3 zan sa ou pa ka pran machin, ni machin pa w, ni machin kenpòt moun pou di ou pral kondwi. Paske lisans ou sispande, swa oubyen swa ou pran yon avoka pou ta plede koz la pou ou. Donk jan de prekosyon sa ou dwe pran. Ou poko gen lisans, pa kondwi machin. Ou achte yon machin ou poko mete asirans sou li, pa kondwi machin nan paske l pa gen asirans sou li oubyen asirans lan fini. Si asirans lan fini ou dwe renouvle l, pa kondwi machin san asirans pandan w vin nan peyi a. Bat pou mennen bak ou trè byen pou pa tonbe nan yon kalite pwoblèm. Donk, n ap pran yon lòt dosye, gen de moun ki tonbe ladan l e. Sa konn koz yo dèfwa gen pwoblèm menm pou yo rezide. Se kesyon bat fanm. Bat fanm. Lè w vin nan peyi a, lè w vin nan peyi a, fò w pran pil prekosyon pou w pa leve men sou yon fi. Etazini konsidere pa jwe nan kesyon bat fi. Depi w leve men sou yon fi. ou nan pwoblèm, ou nan pwoblèm. Paske yo, yo konsidere sa. Depi fi a pap li rele 911, li rele polis pou ou, donk se gwo danje. Se gwo danje. Lè polis la vini, yo plis ka tan vle kwè fi a ke ou menm. Ok? Donk, e lè sa ou ka met tèt ou nan gwo pwoblèm, ou ka pase kenpòt. konbyen tan nan prizon, menm plis ke 1 an nan prizon, avèk dè chaj, sa pral depan ki kantite chaj ke ki vin sou do w, e gen kèk ka tou sa ka anpeche w pou ta rezide nan peyi a. Donk pran anpil prekosyon pou pa leve men. sou yon fi ki avèw pa leve men sou madanm oubyen yon fi wap viv nan kay avèl pou pa leve men sou li pou pa al nan batay donk si pa egzanp ayiti bon ou pat gen pwoblèm pou te fè sa men imedyatman ou vin nan otazini epi tou li pa li pa bon tou pou yon moun pou yon gason fè sa donk pou leve men sou avèk yon fi ke poul bay li pa bèl li pa bèl ok pa fache avèk nou men se reyalite li pa bèl pou ta fè sa donk. Jean Nonzo ou son gwo danje gen anpil moun dè fwa ke yo konn ap bay papye nan peyi ozetazini moun yo pa ka ou byen moman rive pou yo ta rezide yo pa ka rezide paske gon chaj ke yo te bat madanm yo yo te bat on fi ki te avèk yo ah donk ki vin koz ke pwoblèm vin fè moun sa li menm li gen pwoblèm avèk imigrasyon. Donk, lòt bagay ki trè enpòtan pou bat pou pa nan pwoblèm, se kesyon ke lè w gen randevou imigrasyon. Lè w gen randevou imigrasyon, bat pou pa rate randevou sa yo. Dèfwa ou konn jwenn dè moun ki di w non, pa al nan randevou a. Pa koute yon moun ki di w pa al nan randevou a, konsilte yon avoka. Ou nan yon sitiyasyon, konsilte yon avoka. epi pou yon bon avoka, yon avoka ki sousye, yon avoka ki care pou kliyan l, ou konsilte yon bon avoka, ou di avoka a, men sitiyasyon m nan ye, kòman w ka ede m? Kounye a se avoka a k ap di w èske w dwe ale, èske w pa dwe ale. Men yon moun ki di w, paske men sa m vle fè w konprann, infwa ke w te gen yon randevou imigrasyon, ou pa prezante, yo kapab pran kenpòt, yo kapab mete kenpòt chay sou do w. Yo gen dwa pou fè sa paske ou pa prezante. E imedyatman ou pa prezante a, ou gentan sou depòtasyon. Premye bagay la, y ap gentan mete w sou depòtasyon. Paske ou pa prezante nan randevou a. Y ap mete w nan depòtasyon paske ou pa prezante. Si yon moun di w non ou pa prezante, Donk al jwenn yon avoka. Paske moun ki di w la, gen yon nan ka di w a gen moun e non. Konsilte yon avoka dabò. Konsilte yon avoka. Paske w ka fè yon bagay ke w vin sou depòtasyon, demen si Dye vle y ap bay rezidans, epi akoz dosye pa w la, pa bliye ke si w te deja antre ilegal nan peyi a, ou antre ilegal nan peyi a, donk ti tan yo ba w, yo lage w, men pandan yo lage w la y ap swiv konpòtman w. Y ap swiv reyaksyon w. Y ap swiv èske w ap reponn avèk tout prensip yo. Si yo ba w randevou, èske w ap tann li? Si yo di w konsa yo ba w yon telefòn pou fè foto, èske ou fè, èske w ap respekte? Randevou yo ba ou, èske w ap respekte? Gen yon kalite bagay, èske w ap respekte? Yo bezwen wè mach ou, yo bezwen wè konpòtman w, yo bezwen wè kijan ke w konpòte w nan peyi a. Donk si kounye a la ou deja vyole yon lwa ke w antre ilegal nan peyi a, paske w de, imedyatman ou antre nan peyi a yo dekonsidere ke w deja vyole yon lwa. Kounye a la yo ba w randevou, an nou reflechi byen, an nou reflechi byen, kenpòt lè w, kenpòt moun ki antre, depi w antre ilegal Ozetazini, yo konsidere ke w vyole lwa a, paske w ta dwe antre legal. Ou deja vyole yon lwa, yo ba w yon chans, yo lage w nan peyi a, kote yo ba w de randevou pou w vini. Epi kounye a ou menm ki sa w fè? Nan randevou yo ba w a, w pa met pye. Kounye a ou vin vyole yon lòt lwa ankò. Ou vin gen 2 chay sou do w. chaj ke w antre nan peyi a ilegal, chaj ke w yo te ba w randevou ou pa met pye. E imedyatman ou pa met pye, ou deja otomatikman y ap pral mete w sou depòtasyon. E gen de chaj yo ka pran, jij la ka pran kenpòt desizyon kontre ou menm. Kenpòt desizyon l ka pran kontre ou menm, ou pa konn kisa l pral mete pou ou paske ou pa t la. Ou pa t prezante. E l ka mete yon bagay sou dosye w ke ou pa ka rezide nan peyi a ankò. Nou pa p di san pou san, men pou ta vin rezide a, w ap depanse kòb wi nan avoka. W ap depanse kòb. W ap depanse kòb. pou pou ba ou ka fè e wap soufri anpil wap soufri anpil donk gen de bagay pito konsilte yon avoka pito konsilte yon avoka epi avoka ap di ou pa egzanp e lòt bagay ankò nap pale se kesyon ke e ou chanje adrès son pa di imigrasyon sa lè ou fèk vini nan peyi a gon kayte bagay ou pa gen anpil tan e oubyen moun nan chanje adrès. sanl pa di imigrasyon sa ou gen yon kalte randevou gen de moun tou yo baw telefòn pou ka fè foto li son danje pou kite ko zòn ou ye a ou al nan yon lòt state paske se pa pou san rezon yo diw fè foto a non imedyatman ou fè foto a yo gentan konn ki kote ou ye paske telefòn ki nan menw lan li gen yon sòt de GPS ladann. Yn fwa ke w fè foto a, li gentan detèmine nan ki zòn ke w ye. Si w nan yon lòt state, yo gentan konnen w nan yon lòt state. Yo gentan konnen w nan yon lòt state. Gen yon moun ki t ap esplike w yon sitiyasyon kote ke li nan yon zòn, li soti la l nan yon lòt zòn men li menm se pa fòt pa l non paske li te mande yon moun si l ka bay moun nan di wi e gen yon erè ki fèt. epi pandan lal nan lòt state lal fè foto a pam menm kotel fè foto a epi yo mandel sa wap fè nan zòn ou ye a m pap site zòn nan e pou dè pou evi li di sa wap fè nan zòn nan yo mandel sa wap fè nan zòn sa ki moun ki baw dwa pou al nan zòn sa ou konprann e menm si wè w fè foto nan yon zòn yo pa di w anyen yap swiv ou yap swiv ou e w pa janm konnen lè w al nan randevou gen dè kesyon yo pral poze w paske Ou pa gen dwa. De fwa gen moun lè yo lage ou, nan, gen de papye yo ba ou nan papye y ap ba ou yo, ki mansyone ke depi w ap deplase fò k fè, non sèlman, n ap gen pou nou fè yon videyo espesyal sou sa, non sèlman fò w fè imigrasyon konnen, e poko fò w fè e jij la konnen e w ap deplase, e de fwa tou pral mande èske yo menm yo dakò pou deplase. Gen de sikonstans yo gen dwa di non ou p ap soti. E gen de moun tou, yo ka lage w, pa egzanp, yo lage w avèk yon GPS, yon bagay nan pye w, yo ba w yon limit, yo ba w yon limit kote ke ou ka nan li, ou pa dwe deplase. Pou ki rezon dèfwa yo mete GPS la nan pye moun nan, yo mete oubyen yo bay moun nan telefòn, Se pou yo kapab swiv mach ou, pou yo kapab swiv èske w ap respekte prensip. Paske yo bezwen konnen èske w ap, èske yo ka, banm, banm di l konsa, yo, yo, y ap gade èske yo ka fye w. Èske yo ka fye w? Paske depi ou te fin vyole premye lwa a ki se lwa ou antre nan peyi a ilegal, donk y ap gade èske w se yon moun ke yo ka fye, èske se yon moun se sikonstans Se pwoblèm ki fè w kite peyi w ki fè w antre nan peyi a ilegal oubyen w se yon moun ki se sa w fè se bagay ilegal ke w fè ou pa respekte lòd ou pa respekte sesi yo bezwen wè w èske kijan de moun ou ye kijan karaktè w ye kijan de moun ke w ye fò w ka montre ou se yon moun serye paske yo bezwen wè èske nan ou se yon moun serye èske w se yon moun ki toujou ap e vyole lwa oubyen si w on moun lwa sa w vyole a se sikonstans ki fè w vyole l, se sikonstans lavi a, se pwoblèm, se pèsekisyon ki fè w vyole l men se pa ke w on moun ki toujou ap vyole lwa tout kote w pase. Men lè w ke w pa respekte lwa yo ba ou, yo deja di a bon moun sa se w on moun tout kote l pase l vyole lwa, non nou pa ka kite l nan peyi sa paske si nou kite l Li vyole lwa l antre ilegal. Nou ba l randevou li pa vini. Nou di l sesi men nou ba l prensip limit kote pou l rete. Gade ki kote l gentan ye. Donk si nou kite moun sa nan peyi a pi devan l ap fè pi mal. Ou gentan ba yo enpresyon sa a. Ou gentan ba yo yon movèz enpresyon de ou menm. Ou konprann? Ou gentan ba yo yon movèz enpresyon de ou menm. Men lè w vini ou eseye mennen bak ou byen. Mande moun ki konnen. Mande moun ki konprann. Chita avèk avoka w, pale avèk li. Esplike l ka a. Esplike l yon kalite bagay. Donk li trè enpòtan pou w fè sa. Li trè enpòtan. Li trè enpòtan paske w pa vle pou w tonbe nan yon kalite pwoblèm. nan peyi a. Ou pa dwe pou gen yon kalite pwoblèm. N ap wè si nou ka pran de twa kesyon konsènan de sa n ap pale a epi pa bliye w ap suiv Delameles Services e donk tout sèvis dimigrasyon ou te ka bezwen e ou kapab kontakte nou nan 954 933 77 19 oubyen tout sèvis imigrasyon, taks epi osi tout sèvis. tradiksyon dè dokiman kote ka bezwen, ou bezwen fè transfè dajan pou mete nan bank moun oubyen nan Cam Unitransfè nan Western Union, ou kapab kontakte Dilap Multi Services, ou bezwen osi e achte machin, achte kay, vann kay, ou kapab toujou kontakte nou, ou bezwen kat a wak pou lisans ou, ou bezwen osi envesti, ou bezwen. Ou pral marye, ou bezwen bèl dekorasyon, ou kapab kontakte D-Lab Multi Services. Wap fè yon show oubyen yon pwogram ou bezwen bèl dekorasyon, D-Lab Multi Services ka ede ou pou baw yon bèl dekorasyon. Se senpleman rele nou nan 954 933 79 17 oubyen 17 17 North State Road 7, Margate, Florida 33063 e pa bliye pataje. Videyo a voyel ba yon zanmi voyel ba yon fanmi yo lagel nan watsap lagel nan paj envite de moun e pa bliye ou menm ki poko renmen paj nou sou Facebook ou poko like and follow us on Facebook ou kapab fè sa ou poko abòne subscribe avèk nou sou YouTube ale sou YouTube abòne sa ap ede travay la kapab rive pi lwen e sa tou ankouraje nou tou lè w fè sa ankouraje nou. e li vin ankouraje nou pou nou kapab travay darachpye pou nou ka pote de zenfòmasyon pou ou, pou kominote ayisyèn nan, pou l kapab tout moun, moun ki deja la deja, e ou menm tou ki fèk vini, gen bagay nou konnen ke dèfwa ou ka pa jwenn moun ki pou ka esplike ou, men nou menm nou la, n ap fè tout mwayen k posib pou nou kapab ede w nan fason sa. N ap wè, n ap pase kèk kesyon. Euh, gen yon kesyon, donk euh, gen kèk kesyon ka poze nou, e petèt apre ou ka pa prele nou. Euh, n ap plis e dè fwa fokis sou kèk. Donk gen yon moun ki di eske gen posibilite pou yon moun al fèmen pou moman sa nan fontyè pwogram nan poko. etabli yo. Bon m pa fin tèlman konprann kesyon an, men senpleman kòm nou gen yon videyo nou te fè nan semèn nan ki pale ke kounye a dèfwa si yo pran w nan fwontyè a, y ap retounen w Meksik e kote ke se la ke tout randevou kot ou ta pral genyen yo, se la yo pral gen de ka tou yo ka tou depòte moun nan pou pou peyi ke l soti a. Donk nan. semèn nan la gen plizyè moun yo gentan revoye yo nou al gade lòt videyo ke nou te fè nan semèn nan ou ka jwenn plis enfòmasyon si petèt se de sa wap pale. Ok. Euh, moun sa di sa w panse eske y ap resevwa si m al fèmen Donk ka. Euh, ok. Euh, moun sa mande eske pa gen pyès posibilite pou refije on kayte bagay. Donk, e... Euh, Donk gen yon kalite bagay, gen yon kalite kesyon, se se avoka w pou konsilte, epi avoka w kapab di yo ki sa pou fè ak ki sa w pa ka fè. Konprann? Donk euh, euh, nou la pou gen yon moun ki di eske w ka ka fè yon lisans avèk resi TPS ou? Ok. Donk sa pou moun ki di yo eske ou ka fè ou ka fè lisans avèk resi tps ou, sa pa e sa pral depann nan ki zòn ke w ye. Gen zòn ki avèk resi a ou kapab fè li. Gen zòn tou k ap bezwen ke ou genyen lèt pou al fè fengèpwent lan. Epi genyen Gen zòn tou kap bezwen ke lè w fin se lè w fin fè fingèpwent la yo met sou ki sètifye w te fè fingèpwent ou kapab fè l. Gen zòn tou ki ki pral mande fò se lè ke w jwenn apwouval tps la ke pou fè l. Donk sa pral depan de zòn ke w ye a ou kapab ale nan lisans lan epi pou kapab mande yo ki jan de dokiman ke y ap bezwen esplike w sitiyasyon w epi yo kapab di w. Euh moun sa al mande koman dosye ti pyès la ye. Bon euh m pa m pa fin konprann eske paske koman dosye ti pyès sa ye son son kesyon ki ki gran anpil nan e m pa konnen nan ki faz eske de kesyon ke donk eseye e voye kesyon avèk on plis detay e pou ka konnen nan ki domè nan ki jan pou nou kapab e moun sa di e si yon moun te gen yon lisans lòt kote èske l pa ka kondwi tou ok donk si moun nan li gen yon lisans lòt kote eske li pa ka kondwi donk lisans lòt kote pa konte fòk ou ale isi pou fè lisans isi a fòk gen lisans isi donk gen kèk lisans gen kèk lisans e sa lè pral depann jan ke donk kòm se pa san pou san de tip de lisans Pa egzanp, gen yon moun ki ka ap vini nan peyi a kòm, kòm yon, kòm yon touris. E sa depan de lisans ke l genyen. Dèfwa gen sikonstans ke moun nan kapab kondwi avèk, avèk li. Sa depan de ki lisans ke l genyen. E pi sa depan ki peyi tou. Moun nan kapab kondwi etan ke yon touris nan peyi a. Kapab kondwi etan ke yon touris nan peyi a. Men e, si w ke w. Ou vini pou ret nan peyi a ou gon lisans ou dwe fè lisans isi. Pa kouri pran yon lòt lisans di epi ou prezante polis la lisans ou m gen lisans ayiti m gen lisans tèl bagay ale ale nan lisans lan ou ka pa pale sa depan zòn kote ou ale montre l di m te gen lisans deja y ap di w men sa pou fè men sa pou pa fè men pa pran chans pou w ap kondwi avèk lòt lisans. Ok. Euh... Ok. Euh, gen, pli, gen moun ki reponn. Ki reponn moun ki te di, eske l ka fè lisanse a avèk TPS la? Gen yon moun ki di mwen te. Mwen te fè pam nan avèk li. Men fòk ou gen paspò epi fòk li pa espire ok. Ok. Moun sa di konsèy pam pou nou pa kite avoka ap manje lajan nou pou gran mesi nan etazini vini kanada pito paske avoka gentan manje pase 2000 ok. Euh donc moun sa ap pale de pa kite avoka manje lajan w. Donc sa ki enpòtan, sa ki enpòtan jan nou di w se chache yon bon avoka. E lè w al devan yon avoka fòk ou poze kesyon e fòk ou konnen kisa ke avoka a chaje w pou l fè pou ou. Genyen. Wi, nou konnen nan tout bagay gen move avoka, gen bon avoka. E dèfwa tou gen de gen de fason tou ou prezante devan avoka a. Gen fason ke ou dwe pale avèk avoka a e di sa w bezwen. E di w sa w bezwen. Gen de pafwa gen moun ki vin devan yon avoka. Li bezwen avoka fè 10 bagay pou li. Men di avoka a m on sèl bagay. E lè avoka a fin chaje l, li mande si w te bezwen on avoka fè de 1 jiska 10 pou ou, ou dwe di m vin kote w mwen vle w fè de 1 a 10 pou mwen. Men si w vin devan avoka w di w vle fè 1 sèlman, avoka a pral chaje w pou 1. fòw byen pozel kesyon ok kòl sa m pral bay la kisal kouvri nan kisa wap ka edem ladann kisa ke ok si ou mandem yon egzanp wi si ou mandem 2000 dola 2000 dola sa kisal kouvri eske se pou fòm sa wap fil pou mwen sèlman pou 200 dola. 2000 dola sa eske 2000 dola sa sim pwal devan jij wap kanpè avèk mwen eske 2000 dola sa wap avèk mwen pou jous dosye a fini oubyen eske 2000 dola sa se senpleman randevou m pwale a m gen dat la wap senpleman prezante avèm ladann fò poze kesyon kòb wap bay la kisal kouvri sou vini ok ou t vini ou devan yon avoka ou gon randevou pwale ou di bon Gon randevou m pwale ou m bezwen pou ede m. Avoka a ka chaje w senpleman pou randevou w pwale a. Kounye a lè w rive nan randevou sa a, paske si avoka a mande w yon kòb se pou se pou w ka di l kisa, m pwale nan randevou a, oubyen w vin devan avoka a di, men m gon randevou, men m bezwen w pran dosye, dosye m nan nèt. Men randevou a m genyen, men papye a. Kisa m dwe fè? Kòman m dwe? Kisa, ki chemen m dwe pase? Apa de randevou m prale a, men m vle w ede mwen pou m kapab vin legal nan peyi a, kijan w kapab ede m? Èske, ki chemen m ka pase, ki bagay? W ap chita avèk avoka w mande, kounye a avoka a kapab di w konsa, men tan kòb m ap fè tèl bagay pou w, tèl bagay. Paske anpil moun fè erè, anpil moun fè erè, yo vin devan avoka, yo senpleman di m gon randevou m vle w al nan randevou avè m. L ap chaje w pou randevou a sèlman. Imedyatman l fin nan randevou a, li li pa gen anyen a rive w ankò. Fò w byen presize. Tandiske se pa sèlman randevou a w te bezwen l, ou te bezwen l pou tout dosye w la. Pale byen avèk li pou pa bay kòb ou. e pou gran mesi pou pa bay kob ou jan ou pa ta dwe bay li vreman enfomasyon pou ta jwenn nan vreman ed pou ta jwenn ni an pou pa jwenn pou pa jwenn ni vreman donk pran anpil prekosyon avek sa e. An moun sa di se ok mwen tap viv se se yon pakèt avoka visye ki gen nan Florida ok. E moun sa di mwen gen mwen pran tikè pou bekann deja paske mwen pa gen limyè nan bekann nan wi wi trè enpòtan ke w mansyone sa wi dèfwa yap baw tikè jan nou di gen e nou gen yon video pou nou fè pou nou esplike w dèfwa menm mache wap mache a pye gen gen kote pou travèse gen kote pou pa travèse gen de pafwa ti e polis ka ka kanpe ou ba w tikè, bisiklèt tou fò w gen limyè ladan l, fò w gen yon kalite bagay yo mande pou gen nan bisiklèt la, e si w pa genyen l polis ap rete w y ap ba w tikè menm jan ou kwè moun sa a di ke li pran tikè defwa pou limyè l pa gen nan bikàn li. Donk isi gen s on peyi s on peyi ke ki gen anpil prensip ladan l lè w fèk vini fò w chache konn bagay yo si w pa konnen yo lè w pa kwè ke w ap chache lavi ou detwi lavi, lè w gade ou wè w tonbe nan yon pwoblèm. Moun sa pale de yon, eske se ti pyè sa w depoze depi 3 mwa oubyen eske se azil oubyen se yon lòt aplikasyon, ki jan de aplikasyon ke w depoze depi 3 mwa ke w pa jwenn resevwa Repons, Repons, Èske ou potko janm, yo potko, imigrasyon poko voye, paske kenpòt aplikasyon ou voye nan imigrasyon, donk imigrasyon pral voye premye lèt la pou ou ke imigrasyon rele lèt de resi. Èske ou te resevwa lèt resi a, oubyen ou pa t resevwa l, oubyen depi 3 mwa ou voye aplikasyon an ale ou pa janm, yo pa, ou pa janm resevwa anyen nan imigrasyon. Donk eseye fè sa, donk nou.

Donk gen anpil kesyon, se kesyon moun te repon, te poze, lòt moun reponn. N ap pran, n ap pran 3 kesyon sèlman apre sa nou n ap tèmine. Moun sa a di, mwen pa ka konprann bagay sa, mwen gen 4 travay epi pou yon avoka Mande m 18 mil dola Ahh moun sa di tèt chaje. Ok. Ok, nou, nou sa se, euh, paske pi fò, pi fò, nou sa se ap rete la, nou sa se ap e, rete la, donk gen anpil e, kesyon, se kesyon lòt moun ki sanse a reponn. kesyon lòt moun, dè konvèsasyon, paske gen yon moun kap fon konvèsasyon la, e konvèsasyon de kesyon isi e Kanada, e moun nan ap fè anba, anba, anba live la, de konvèsasyon de isi avèk Kanada. Donk nou pap antre, nou pap antre nan lojik sa, nou pap antre nan konvèsasyon sa. Donk degaje nou, degaje nou ant isi a Kanada, e degaje nou men nou menm nou pap antre nan lojik. nan lojik Etazini avèk Kanada, nou pap antre nan lojik, nou pap opinye sou konvèsasyon ke dè moun ap fè anba konsènan Risi avèk Kanada. Donk se pa se pa sa nou la pou nou fè. Donk nou la pou nou kapab enfòme ou de bagay ki kapab itil ou, ou menm kap viv Ozetazini kapab itil ou, e kòman imigrasyon ye, kòman bagay yo ye, ki prensip, kijan ke pou konpòte ou, kisa pou fè, kòman pou ou kapab fè yon kalite de bagay pou pa met tèt ou nan pwoblèm Ozetazini, e kijan ou dwe fè tout bagay ou dwat lè w fèk antre nan peyi a, paske nou konnen gen moun ki antre nan peyi Etazini Gen anpil lwa ou pa konnen, gen anpil bagay ou pa konnen, dèfwa ou tonbe nan yon pwoblèm, e se lè ou vin tonbe nan pwoblèm nan ou wè se yon gwo pwoblèm li ye, paske gen de bagay isi ki pa ti bagay, gen yon kalite bagay ou ka panse l trè senp, gen bagay nan peyi nou, nou fè yo, nou pa gen pwoblèm, men lè w rive nan yon lòt peyi, pa sèlman Etazini, lè w rive nan yon lòt peyi, gen konpòtman, gen fason pou konpòte w, gen yon fason ke bagay, donk. Dèfwa nap vini avèk dè videyo pou nou ka esplikew pandan w nan peyi a kisa w dwe fè, kòman w dwe konpòtew de fason aske pou yo pa trete, pou non sèlman w pa tonbe nan pwoblèm avèk leta, pou w pa tonbe nan pwoblèm avèk imigrasyon e osi Pou ou pa e etanke ayisyen pou yo pa pale nou mal, pou yo pa di men ayisyen yo men yon kalite bagay. Donk nou la, Dilap Multi Services Show la pou tou l ka ede w e tout sèvis dimigrasyon ou te ka bezwen ou kapab toujou kontakte nou, sèvis de tax nou bann bagay nou kapab kontakte nou. E nou di mèsi, mèsi, mèsi avèk tout moun ki t ap asiste avèk show sa, avèk emisyon sa. Nou remèsye w ou menm fanatik fèn nou yo. Nou renmen w, nou renmen w. Mèsi anpil e pa bliye pataje, pataje videyo sa, lage l nan WhatsApp, lage l nan nan gwoup yo, voye l ba yon zanmi w, yon fanmi w, voye l bay de moun pou kapab ede moun yo e ede E show sa ede travay la kapap rive pi lwen e nou remèsye ou menm ki konprann travay la ki wè enpòtans sa kap fèt la ki toujou voye dè mo dankourajman ba nou e nou remèsye e nap travay darachpye pou nou kapab toujou sanse chèche enfòmasyon pou nou kapab pote ba ou ke nou konnen kap itil ou paske se sa e poutèt sa ke show Dilap Media Services la pou l kapab ede w konprann yon bann bagay e mèsi mèsi mèsi anpil mèsi pa bliye ou menm ki poko pataj ou menm ki poko abòne avèk nou sou youtube ale sou youtube abòne avèk nou e ou menm tou ki poko renmen nou sou facebook fè sa e si w renmen nou paj nou sou facebook ou poko abòne youtube fè sa si w abòne nou youtube ou poko renmen paj nou fè sa se konsa prensip la ye pa fè l nan yonn ou kite lòt la. Fèl nan tou 2 pou travay la ka pa pa paske gen de moun ki gade ki ki renmen Facebook pou yo gade gen moun se plis sou YouTube donk ou ede moun ki plis sou YouTube yo ka pa pa jwenn a travay la rive jwenn yo e moun sou Facebook ou yo ou ede yo travay la ka rive jwenn yo merci merci si nou pat reponn kesyon ou pa fache avè nou.